Nou se la fami. Sa kap fèt la fami? Sa fè plizyè semèn nou pa aktif jan nou te aktif lan. Nou pa pran poz. Nou still ap travay pou ou, vin a nouvo video kap pi enteresew ke sa nou te konn fè deja. Nap voye yon gwo gwo salitasyon pou chak grenn fanatik ki stil ap ekri nou pou yo konn sak pase ekip lan. Video nou pote pou ou jodi an, se kòman ou ka fè lajan avèk telefòn sa ki nan menw lan. Kòman ou ka fè lajan avèk tablèt sa. Òdinatè sa wap itilize a kòman ou ka fè gwo kòb avèl. Nou menm la fami nou bay chak grenn fanatik nou yo yon pakèt enpòtans. Se pou rezon sa a ki fè nou pa neglije moutre w kòman ou ka fè lajan sou entènèt la pandan w ap enjoy videyo nou yo. Sit wèb nou pral moutre w jodi an, non li se Dollbot. S on platfòm k ap fè pale de li pou jan li fasil a itilize, pou kòb l ap fè moun fè nan moman. Avan nou pale w de Dollbot, mwen menm pèsonèlman, mwen fè yon mwa ap itilize platfòm sa. Lè mwen fèk tande pale de Dollbot, mwen panse se te yon platfòm k ap fè kòb sou moun. Men mwen te deside itilize l pandan yon mwa pou m wè kisa l ka bay. Nan yon sèl mwa sèlman platfòm nan sipriz mwen. Metew tèt frèt, mwen pral moutrew kòman ou ka fè lajan avèk Dolbord nan pataje kontni sou li. Premyè kesyon an se, kisa Dolbord ye e kisa li pwopoze pou moun fè lajan sou li? Dolbord se yon sit wèb ki gen tout sòt de konteni sou li. Wap jwenn videyo klip sou li, wap jwenn atik, wap jwenn news, avèk yon pakèt lòt bagay ki vrèman enteresan sou li. Ou ka pran pastanw kòm yon travay. Pandan wap pase tan sou Dolbord, wap fè lajan sou Dolbord. Ou fè lajan avèk Dolbot se lè ou li atik sou li. Ou pataje videyo. Nan pataje videyo an, li posib pou kreye yon nouvo sosyete sou Dolbot san w pa kreye videyo. Ou just ap pataje videyo ki fèt deja. Videyo yon atis ou renmen, videyo yon enfliyansè ou renmen. Videyo sa yo, w ap jwenn moun sou platfòm nan k ap gade yo, k ap like yo, k ap pataje yo. Ou menm tou, travay ou se pataje sa w lage an pou plis moun wè l. pou fè plis kòb. Avan w konn plis de platfòm nan, lesansyèl la se konn kòman pou w enskri sou li. Kòman w ka fè yon zanmi w enskri sou li. Si w ap fè lajan, patnè w la ka fè l tou. Enskri sou Dolbot trè fasil e li ba w plizyè opsyon pou w enskri sou li. Swa ou enskri a yon kont Gmail oubyen avèk kont Facebook ou, sa w ap itilize an. Ban mwen moutre ou kòman pou w enskri. Mwen konnen ou menm k ap gad videyo sa, ou pa ka tann pou w wè si sa m ap di yo se verite. Ou pa ka tann pou w fè lajan. Mwen konprann, men fon trankil, m pral moutre w tout bagay. Premye bagay ou gen pou w fè, w ap just moute sou navigatè w ap sèvi avè l sou telefòn ou an. Pa m nan se Google. W ap just ekri Dolbord pwen kòm. Epi Google li menm, l ap ba w tout enfòmasyon de sit wèb sa a. Kòm se enskri w pral enskri, w ap just moute sou premye sa w wè k parèt lan. Jan w wè l la la, a yon sèl klik, nou gentan sou platfòm nan. Lè nou premye rive sou platfòm nan, kisa nou dwe fè? Kòm se enskri w pral enskri, ou pa ka fè lajan sou li san w pa enskri, premye sa w fè, Wap moute anlè a, kote ou wè ti tèt tonton an. Ou klike sou li, epi lap parèt konsa. Premye sa l mande w, idantifyan, non w itilize sou platfòm nan, ou adrès imèl ou, epi modpas ou konekte. Dezyèm opsyon, li ba w posibilite pou konekte avèk Facebook ou. E an twazyèm pozisyon, nou jwenn ou ka konekte avèk Google. Kòm ou se yon nouvote sou platfòm nan, ou poko gen kont, wap just klike anba nèt, sou Anrejistre. Lè w rive la, kisa li mande w pou w enskri sou aplikasyon an? An premyè pozisyon, w ap gen bezwen yon adrès imel. W ap gen bezwen yon modpas, ou konfime modpas ou, epi w ap gen bezwen non w. Non w avèk modpas ou se 2 bagay enpòtan pou ou sou platfòm nan, kòm itilizatè. Epi w ap desann pi ba, ou fè biyografi w, pale yon ti. Kras de ou. Menm si se manti ou fè nan biyografi an, ou di sa w pa ye, lesansyèl la depi w fè 30 pousan ladan l, ou bon. E aprè, ou konfime pou w di w pa yon wobo. Lè w fin fè tout sa yo, ou just klike sou enskri. La menm, ou kòmanse fè lajan. Pou enskri sou platfòm nan, se pa yon mistè. M ret kwè ak videyo sa w ap ka enskri sou li epi fè lajan. Kòm mwen menm se yon itilizatè, m gentan gen kont mwen sou li, mwen pa bezwen enskri ankò, m ap just klike sou konekte. Imedyatman li mennen m sou kont mwen. La jan w ap gade a, non akawont mwen se Lafamy. Si ou sou platfòm nan deja, pase abòne avè m pou ban m plis vizibilite. Lè ou klike sou pwofil ou, li ba w plizyè opsyon. Se la ou jere tout afè ou sou platfòm nan. Se la ou modifye foto ou, se la ou modifye non ou, se la ou gade revni ou, se la ou gade aktivite ou, se la ou gade envitasyon w yo, se la ou gade notifikasyon ou. Se la tou ou ka dekonekte kont ou. Jan wap gade an la, la fami gen yon pakèt dyaman. Dyaman sa yo m fè yo, se nan pataje videyo, pwofite de espesyal platfòm nan ban mwen e pataje tout sa m jwenn sou li nan gwoup WhatsApp mwen. Mwen vle nou wè konbyen kòb mwen genyen sou platfòm nan. La, si nou klike sou revni. La, mwen gen yon afè de 340 dola kap kale chèlbèl sou platfòm nan. Sa mwen retire, pa konte. Si wap gade byen, jodi a m fè sèlman 10 dyaman. Mwen pa bezwen bay twòp eksplikasyon la, pas. Paske statistik la pale pou kòl. Janm te di ou deja, lèm te fèk tande pale de Dolbòd, mwen te panse se yon platfòm kap fè lajan sou moun. Imedyatman mwen eseyel, mwen wè, mwen retire lajanm san pwoblèm, mwen panse yon lòt jan. Se rezon sa ki fèm di non, mwen pa ka kenbel pou kòm, fòm potel bay fanatik mwen yo. Kounye a la, ann al gade kòman mwen fè dyamanm yo e kòman poum konvèti yo an dola. Fè dyaman sou Dolbòd se senp kòm bonjou. Lè mwen rive la, se swa mwen klike sou yon videyo, se swa mwen klike. sou yon atik oubyen yon news kèlkonk. Pa egzanp, si m klike sou yon news m ap li l, menm si m pa renmen l, pou pi piti mwen dwe fè 30 segond ap li l. Sinon, mwen riske pèdi dyaman sa mwen fè a. Se de menm pou yon videyo sou platfòm nan. Mwen fè omwen 30 segond ap gade videyo a. Si mwen renmen l, mwen kontinye gade l. Si mwen pa renmen l tou, mwen voye l ale, mwen pran yon lòt. Oparavan mwen t ap itilize entèlijans mwen sou platfòm nan men sa m te konn fè. M just klike sou yon videyo, m pa rete. Yo ban m dyaman. M just klike sou yon atik mwen pa rete, yo banm dyab. Sanm pa konnen, platfòm sa gen yon sistèm sou li kap kontwole chak grenn akawont, kap kontwole kòman ou fè dyaman ou yo. Epi yon bon jou, yo deside bloke lajan mwen. Mwen te menm riske pèdi kont mwen an. Kisa m vle di pa la? Siw fèk rive sou aplikasyon an, pa fè bagay sa. Oubyen siw te konn fèl sou li deja, pa fèl ankò. Paskew riske pèdi kont ou an ak tout lajan ki sou li. Sa ki fè w fè plis lajan sou platfòm nan, se lè ou fin li yon atik ou pataje l, ou mete l sou stati WhatsApp ou, oubyen w pataje l sou Facebook. Oubyen tou ou envite yon zanmi w vin enskri sou link ou an. Fè lajan avèk Dolbord se trè izi. Nou pa vle fè videyo a twò long, se sak fè nap kanpe l la. Wap ret tann pati 2 an kote ou pral aprann kòman pou poste pwòp afè w sou platfòm nan. Kote ou pral aprann tou kòman pou retire lajan w yo. Epi kòman pou kreye yon gwoup pou fè plis lajan. sou platfòm nan. Moute sou Dolbot kounya pou enskri epi kòmanse fè lajan. Wap jwenn link lan nan deskripsyon videyo a oubyen nan premye kòmantè a. Sèl fason ka ankouraje travay sa se lèw pataje videyo an epi tann pati 2 a. Nou rive nan fen videyo a mèsi paske w te ret avè nou abòne like pataje kòmante orevwa babay a la pwochèn.